M s on moun ki konn viv, ki konprann moun. M pa gen vis kabann. M pa pè pran recho. M konn bouyi gras a Dye. M s on moun ki pwòp. E m kriye deja m p ap kriye ankò. E lavi m, se pa moun ki di m pran rekil. Lanmou bèl, viv bèl, an nou fè ansanm bèl bagèy. Onèt son bèl bagèy. Lè w onèt ak tèt ou, ou son gran, ou rich. Lè w pa onèt, ou pa anyen. Paske lè se moun nan k ap dekouvri kiyès ou ye, ou lèd anpil. Wap byen pale.
Gen bagay ki konn rive w on fi pran Facebook di entèl pa bon, emosyon epa ka jere ki fè l fè sa. kapab Isenyen blese. Pou m di w verite, mwen anvi gen yon nèg. Mwen anvi gen yon nèg pou m fyè, pou ti po devan m, m konnen i pou li, lè l ap koke m, lè l ap konyen m. Men cho ki cho!
Lè m ap fè sèks avè l, lè lap pale avè m fò m gen kouraj pou m pale avè l gen gen kote m konn rive m konn m konn jis gon lòt nèg m pa gen nèg la paske m bezwen peye yon bil non m gen pa yon raj si m vle viv ak moun nan m vle konprann moun nan moun nan pa vle m santi se konsa m ka aji m fè y e se pou tèt mwen y pa bon si moun nan konnen lap fè y mal paske nap viv nan yon relasyon entim. paske pa gen moun menm lè lap pran plezi avèw li konnen li konn ou chit sou li sap fèy byen menm menm se pou plezi li pap konnen paske si tout moun te vle konnen pou yo gen 3 4 5 nèg anvanm nan di je te vu li tap diw m gen 4 nèg wi li toujou ap diw non sèl ou menm m genyen ipokrizi sa m pa vle lakay mwen ankò. Wè le moman. Live la wouj. M pa gen mari, m pa gen mennaj, m pa gen sex friend. Se pa yon defo m genyen. M jis vle tèt mwen konsa nan moman. Ok.
Tankou, lè w eseye sa pa mache, ou bat bounda w tou. Ou santi se pou wi pa bon, pran rekil, God la gade w pi gran. e ou jwenn benediksyon pi byen tou lè w chwazi poze tèt ou, ou chwazi fè respè w. Se pa okenn defo m genyen si m vin nan live la. E pa okenn pwoblèm ke m genyen si m vin nan live la. Non, non, non, non, sèl bagay m ta fè w,
menm lè moun nan ta fè m yon bagay, m p ap janm moute piblik avè l.
Wè, nou jwenn pi plis. Si nèg la blese, l ap vin pale.
Non, m di w sa, m pale w kiyès m ye ak tout kè m ak tout nanm mwen m ap pale. Wi m konn gen yon nèg m konn chwazi pa vle l chita ak tèt mwen. M konn chwazi fè tèt mwen sekrè m pa kapab nèg la konn pouse m fè.
Nèg la konn pouse m fèy men se pa mwen k chwazi fèy, se pa mwen k pa vle pa bon. E pa mwen k se pa mwen k vle fèy men moun nan chwazi ke m fèy. M fè tèt mwen li m pa fè moun nan li. Men imedyatman moun nan konnen, m fèy li. Men lè y pa konnen m fè tèt mwen li paske se avèk konsyans mwen m konnen epi m stil ap viv avè y. Mwen menm tout nèg m pase yo pa fèm anyen sof ke sa viv la ki pa bon pou mwen m pa ka avèw pou w konnen se madanm ou m ye oubyen se mennaj ou byen oubyen sa m ye pou w epi m ap itilize m a on lòt moun menm se pou on plezi oubyen menm se pou kòb m santi sa vrèman blese i blese m. E sitou pou mwen menm, lè m ap fè lanmou, lè m ap fè sèks oubyen lè m ap kwen e kwen m kwen oubyen se koke m koke. Ou pa konprann sa m ap di. Non m, non. Non m serye, m ap tann ou fin pale paske m gen bagay pou m di tou. Se pa pwoblèm ke m genyen. Si gen moun k ap gade live la ki konnen vrè mwen menm, ap reyèlman fache avè m paske vrèman gen moun k ap soufri, k ap priye. M pa yon nèg tankou w ki wè tèt li, ki konprann ki gen lespri oubyen se li menm ki fi a mwen menm ki gason an. An nou fè ansanm.
Ok. Bon. Pran job Ou la? nan kòm ou tit. Yeah, pa pran job Di ki nan lè kòm kole. ou tit.
M la, m tande w. Ok. Ou tande? Bon pou m jis di w ke mwen vrèman apresye tout sa w di yo. E mwen vrèman tande yo e m pran leson pou m tande yo tou. Paske m aprann ke w ap chache yon bagay ke w bezwen k ap fè w byen. M aprann ke w vle alèz M aprann k lè ou vle k tèt ou alèz, ou vle moun ki ou k ap gen nan vi w la alèz tou. Paske ou di sa ou bezwen an. Yes.
De menm pou mwen menm tou, ke m se yon moun ke mwen pa renmen anpil fi, mwen satisfè de moun mwen genyen. Imedyatman ke moun ki nan vi m nan prè pou mwen, mwen prè pou li. Paske se pa nenpòt bagay ki ka mete m deyò de moun sa a. Paske si moun nan, si m nan relasyon avèk moun nan, moun nan fè m yon bagay ki pa bon, mwen ka chwazi kanpe pou m di l men sa k fèt, men sa k pa bon, men sa k pa bon. Men mwen pa gen pou mal esplike ni sak fèt antre nan relasyon nou an deyò de pèsonn. Bon, de tout fason ke mwen konprann ou, mwen konprann ou e ou dim kiyès ou ye. M tou di sa, m pa gen pwoblèm avèk yon moun ki fè gè Vietnam, ki fè, ki fè, ki fè dezyèm gè mondyal. Men sof ke imedyatman ou antre nan vi m, zam ki nan men w nan depoze l paske m ap ba w aksè e m ap fè w santi ke ou merite depoze l atè. Non rezon ki fèm pale piblik paske m pa konnen ou pa konnen. Non non non, tande tande, m pa gen pwoblèm, m pa, m pa, m pa gen, tande, ekout. Pou si lavi, pou si lavi ta rive yon jou nou ta fon sèl, pou lè w ap tande yon moun di e! Ou deja konnen e sa p ap fè w mal. E sa ap fè w byen paske ou deja konn moun ou, ou deja konn fanm ou, e te deja di w sa deja. E m telman son moun lem byen avèw m byen avèw lem zanm avèw m zanm avèw telefòn mwen pa sansib telefòn mwen telman pa sansib m viktim de telefòn mwen ki pa sansib paske byen ka paran tout moun se online m te byen avèw ti dam li konn password mwen tout bagay m viktim de sa. pou m montre w. Paske m pa anwe avan pou telefòn mwen sonnen may soti deyò. Oubyen tou m pa ka pikòp. Mesaj moute m pa ka reponn. Fò m fyè tèt pou tèt, figi pou figi ansanm avè m la m ekri moun nan bak. Oubyen moun nan rele m, m ka pale alèz. Paske on relasyon pa dwe gen prizon ladan l. On relasyon pa dwe tann se lè may travay pou bon alèz. On relasyon pa pa dwe tankou lè way travay tout moun bon alèz on relasyon ou dwa alèz ak tèt ou m alèz ak tèt mwen paske si w te bezwen prizon ou tap fè sak pa bon pou al on kote pou pat gen libète m avè w onètete a genyen alèz la genyen paske w pa timoun mwen m pa timoun non m pa ret avè w pa ret avè m ou fè sa kap bon pou mwen m fè sa kap bon pou ou sitou pozitazini trè kout ou ka jèn konsa w fè sik ou fè tansyon Pa pran moun wè wap wè soufran avèy si w wè soufrans lan tache bat pa gade ni pou bèlte ni pou yon bagèy ou byen yon soufrans wap di bon reziye w non non ou vle m m vle w ou pa vle m tou m fè sa kap bon pou mwen w fè sa kap bon pou mwen cheri sa pa ka kontinye babèy men m pap rete mouri paske. M gon nesesite ou byen m pa vle pèdi yon grenn bagay enpi map depafini nan.
Yeah, mwen jis asepte avèk tout sa w di yo. Paske sa ke w ap chache a m ap chache l lontan. E sa w prè pou li a mwen prè pou li lontan. Imedyatman ke nou ta fè kwazman e nou ta ini yo ansanm, m kwè ap gen yon bon rezilta.
E m di w sa, rezon k fè m pa gen nèg paske Al ak dezyèm nan pou nou. Moun lan pa moutre m gen lespri, m pa nan moun ki moutre m lespri w moutre m. Frijidè a pa gen anyen, ou deja fèy. M wè frijidè a pa gen anyen, m deja fèy. Limyè a pou peye, y peye. Fay la pou peye, y peye. A misye tonbe menn, sa k pase la?
Entènèt la dwe pa bon. Yo bro, rele m ankò. Sak pase la, apa misye tonbe, apa Boston tonbe, sak pase misye la. Boston, ou pa ka bay legen konsa sou chan de batay mon chè. Sak di ba ou l tap chwazi men. Ou ka lage pi mon chè. Tounen vin jwenn fò ou. Poko reponn kesyon an men. Poko reponn kesyon baby a. Ti mesye poko rele, kite m fini avèk pati sa pou m voye demwazèl la ale, epi pou m ka pran, pou m ka pran. yon lòt moun. Ok? Mwen ka pran yon lòt moun. An avanse. Kote flanè a? Kote flanè Boston an? Kote Wilgens? Moute pou nou frèm. Dev, poko rele men. Poko rele dev. Map pran nou apre. Men chou ki chou. Chè live la pou nou. Fok nou wè fen sa wi. Fok nou wè fen an wi. Fok nou wè fen an wi. De flannè sa yo kanpe la tèt pou tèt. Tèt pou tèt la. A de mon chè m tou poko rele mon chè. De flannè sa yo kanpe tèt pou tèt. Aba nan zè di misye met tou ale. Sa nan zè gen la wi se. Ye, se konsa.
Frèm.
Dim dim sa w ka fè figi pou figi dim sa w ka fè pandan nou nou ansanm.
Kòman?
Se pa mwen k ap bay. Se li k ap pran. Se pa mwen k ap bay. Se li k ap pran. Sa vle di ou gentan kwè nan sa? Mwen pa gen kwè nan li a. E ba, e ba, e ba, Frantz, ou te toube ou jè, se ba ou Frantz. Ok, bon bagay Wayne. One love.
Sa misye di la dèdè? E, bay, bay Likmani, bay, bay nèg mayo blan fanm nan. E, si nou konnen moun ki pale a, se Nazè.

On sèl bagay nan premye live la m te di sa paske m konnen Fort Lauderdale gon ti jan difisil pou kote w ye a. E pasyans paske m pap ka move jodi pou demen. M te di Bon m sa. di, bon m di w.
Pou le moman kounye a, ou gen dwa wè kote w ye a gen li pi bon pou ou.

Ok.
M va fek m son wi. E, fana fwa lot, lot, lot, lot e, e flanè a jete l m pa jwenn misye. M pa jwenn misye, misye pa rele menm. Madanm lan vini, madanm lan vini. Bon, m pa jwenn misye menm, m pa jwenn misye, e m pa jwenn misye.
Ok. M pa jwenn misye e, ok, se misye ou tap chwazi?
Kòm m pa tande
lòt patnè a.
Wi, an avanse. M ap jis ret la.
M ap jis ret la. Ok.
Pa yon problem. E, frèm.
Zanmim.

Li vin pale avèk boubout li e se li menm ki pral jwenn nimewo telefòn nan. Pitit fi m, m te kontan ou pèdi tan ou, ou te nan travay, ou rele, epi ankò ou retounen la ankò, ou kanpe ou fin travay, ou pèdi tan ou, ou pale ansanm avèk yon moun. Bon bagay. Kapab se pou Giyon. Bon, ou pa janm konnen, ou pa janm konnen. Bon, ou pa janm konnen, ou pa janm konnen, men, tande, m ap toujou sa. Misye se nèg lakay mwen, misye se nèg lakay mwen, m pa pran pou li non. Sal fè w la banm ti feelback. Ok sak pase a dim sak pase ok. Ok pitit fim. Mhm. Voye nimewo telefon ou pou mwen. Map voye l bay misye. Ase misye te gen tap mande m nimewo telefon nan depi anba avan. Men l moute l vin bal. Mhm. Ok.

Amber se pa Ya, voye l kounye a, m ap travèse nimewo misye pou ou byen rapid. Sou Messenger? Ya, Messenger, ekri m sou Messenger. Amber. Bon bagay cheri. Se nou k fè show bò isit. Se nou k ap fè koze! Nou pral plen wi! Ou pral plen wi!

Jodia m fè 2 bèl koneksyon la wi wi wi wi. E sam renmen avèk lòt patnè e Canada a, e patnè k pran ti dam Canada a, lè misye ap ekrim, misye dim konsa, misye dim konsa, Nènè, Nènè voye e.